Yon moun k ap fè politik nan peyi Dayiti, poukwa pa depatman de l'Artibonite, ki lèkti w fè de konjonkti politik lan jounen jodi a? Bon, m ap salye laprès pale, ekrit e televize. E se yon plezi yon jou di a pou m di 2 mo sou konjonkti peyi a. E pa bliye ke depi pouvwa sa a rive, phtk, sitiyasyon peyi a se l ap viv de kriz an kriz. Dayè, se yon ekip depi premye avèk Joseph Michel Martelly pa t janm gen eleksyon. E ou pral genyen avèk mesye Moïse ki pral rive o pouvwa an, ki pral deja yon enkilpe. Yn fwa ke li enkilpe avèk dosye Petro Caribe a, ou konnen ke pèp la ki pral di non avèk kesyon Petro Caribe a, li menm li pral pran lari, pandan ke li pral mande jistis, paske se yon pèp ki nan kras, se yon pèp ki nan mizè. Ebyen depi lè sa a, ekip sa a ki pral refize li menm, pou l bay jistis sa ansanm avèk pèp la, ekip sa ki pral mache de pyèt, de medyòk an medyòk, ebyen ke li pral pa kapab gen sa yo rele asiz popilè. Li pral ensiste pèp la nan lari avèk tandans ke l pral gen yon seri de vye dekrè, yon seri de dekrè tèt chat e ki pot anvi retire sa n genyen kòm epin dòsal de la demokrasi an Ayiti, ebyen ke ekip sa l pral anfas popilasyon an. E piske yon ekip anfas popilasyon an, fò ou konnen pèp la se li menm ki lejitim, e se li menm ki bay lejitimite avèk otorite yo, ebyen pèp la li alawechèch depi peryòd sa a pou li li menm li reprann lejitimite popilè. Ebyen sa fè ke li toujou nan lari, li toujou anfas pouvwa sa a, e pouvwa a pa janm arive fè anyen. Gade dola ameriken, lè Joseph Michel Martelly se deja avèk 67 goud. Jodi a ou bezwen plis ke 100 goud pou gen yon dola ameriken, o pwoblèm manje li pèsiste sou pouvwa sa nou wè kijan sa vin ye, e pwoblèm enflasyon nou wè kòman li vin ye, e pwoblèm enfrastrikti yo pa gen anyen ki manyen, o nivo edikasyon pa gen anyen ki manyen ou wè pwofesè yo toujou ap plede pran lari, ebyen se yon ekip de kriz ki kreye yon kriz nan peyi a, e kriz sa li rive nan yon pozisyon li mande enpe de sajès e pou nou ale paske ekip sa nou wè li plis vle pou l fè tout bagay. Gen on sèl bagay ke lwèl pap fè, se bòn choz yo l pap fè, se eleksyon ke l pap ka fè. Men, li prè pou l tire, li prè pou l vasalide, li prè pou l fè tout sòt de dezòd o nivo di bidjè repiblik la. Konsènan nouvèl konstitisyon an, kòman sa? Èske m kapab pale de nouvèl konstitisyon? Paske la konstitisyon, sèt in, è, è, è, è.

Piske gen yon kloz ki entèdi pa vwa referandè, men m gade pi gwo bagay ki se lenterè piblik paske lè lwa son fèt pou le pèp ebyen yn fwa ke si ke lwa yo yo ta vin mande yon sòt devolisyon ebyen yon konsansis popilè te kapab toujou fè ke menm si se yon sòt de vyolasyon lwa men poutèt akouche avèk yon enterè ki a yon enterè piblik. Men se sèlman pouvwa a ki vle mete ti baliz pa l, ti enterè pa l pou l al fè bagay pa l. Se sa k fè l ap eseye pase nan yon vwa pou li kontoune pou l mete bagay k ap a lenterè de li menm menm. Ebyen se sa k fè pèp la li menm li kontre manyè ke ki sa li vle pou li vini avèk konstitisyon. Kòm se yon edi menm, m pa di ke se yon konstitisyon, mwen di se yon edi. Jan w te konn konnen dan lontan, wa yo te konn ap eseye fè pibliye edi yo. E m wè se yon nèg ki sèvi avèk senk sekretè li pou l fè prepare yon edi pou li e l vle pibliye edi sa a sou fòm konstitisyon. Èske w santi peyi a gen pwoblèm konstitisyon?
Peyi pa gen pwoblèm konstitisyon. Men ou dakò, lwa yo, yo toujou evolye avèk letan e lespas. Sa vle di ke toujou gen kèk ti pa, pa se menm mande yo fèt nan konstitisyon, kèk ti modifikasyon. Se nòmal, tout peyi a konnen, tout nèg ki ap reflechi ki pa nan emosyon konnen ke, gen yon sètèn de modifikasyon ki kapab pote. Men, kesyon vini avèk yon nouvèl konstitisyon, ki di nouvèl konstitisyon se nouvo rejim politik, ebyen m pa kwè se pwoblèm sa a n genyen nan peyi Dayiti. Ou te wè popilasyon an kote ou ye nan seksyon w lan te pare pou referandòm lan? Non. Pa bliye ke popilasyon an, lè yo di yon moun k ap viv nan seksyon kominal, li se prensipal viktim de se pouvwa. Ou imajine w yon pèp ki pa jwenn zewo sèvis nan yon pouvwa, m pa wè ak kisa w pral di m ke pouvwa sa tap kapab konvoke l pou l di l vin nan yon bagay e alafwa ki entilegal. Sa vle di ke konnen byen nan seksyon kominal yo se te makak ki prepare kote ke yo tap al bat nèg, bat vagabon, panse ke yo pral fè dezòd, yo pral mete yo anfas pèp la. Kòman w te wè popilasyon an kanpe la nan moman kowona a vin reyaktive nan seksyon an sitou? Bon, Mon cher bon klè ou konnen ke ui avèk yon enfrastrikti yo ki pa disponib e nivo dedikasyon e moun yo tou ki enpe bas sa pèmèt ke gen yon seri de gen yon seri de mezi ki pa pran men kanmenm o fur et à mesure nap kontinye fè fòmasyon moun yo motive yo pou jès baryè yo yo arive kenbe yo. Afin ke pou flewo sa a li pa vrèman fè devas pou n limite lè dega o nivo de la seksyon kominal. An tèm d'akonpanyeman, kòman sa ye eske Ministè Lasante Piblik dwe veye sou nou? Ministè Lasante Piblik pa veye sou nou. M kapab di tankou mwen menm gen kèk sanitayzè ki te Ministè Lenteryè wè m ap bay la e m bay konbyen nan pakè a la men konbyen m bay nan pakè a m bay o nivo de sou komisarya yo tou e m bay o nivo de seksyon kominal yo, legliz yo e.

Imajine lè w gen yon pouvwa k ap mal pase nan eta parèy l ap mal pase a. Mayòk m ta di ke se nou menm e l te pral pran yon seri de sèvis retounen vini popilasyon pa nou menm. Malgre tout demach pou fè, anyen pa vini. Kòman w wè ensekirite a ye nan seksyon w la? Onivo de sekirite, e pa, m pap di ke se se enfrastrikti sekirite a ki mete. Men tou senpleman, wi ou konnen moun ki onivo de seksyon kominal yo, yo gen yon fòm de voulwa veye. e yo viv an fanmi, sa fè ke bon se de ak ki pa arive pèpetre o nivo de seksyon kominal la. Ou gen yon konsèy pou otorite yo avèk popilasyon an k ap gade w, k ap tande w la? Bon, m ap toujou di avèk tout moun k ap koute tout medya sa yo ki la jodi a la a, ebyen Ayisyen nou dwe nou menm pran tèt nou an chaj. Dayè nou konnen ke nou pa an fas yon pouvwa ki fò, nou pa an fas yon leta ki fò, sèke se nou menm ki pou veye tèt nou, nou menm ki pou pwoteje tèt nou. Pou nou lite kont, pou nou gade jès yo, pou nou mete kach ne, pou nou itilize sanitayzè e nan espas pou nou pa twò antre nan foul pou nou pozisyone nou afenke pou maladi sa li pa rive ravaje nou. Mèsi.